Salut tout moun, jodi a nou kontan retrouve pou yon nouvo video sou chanel paw la Kote jodi a nou pral pale ou de fantom ki resi pale sou lanmò nèg barikad yo Kote se yon vèsyon diferan de sa pa izolan te bay la Ebyen ou menm wap gen pou dim de kiyès ou kwè ladanl kiyès ou panse kap bay verite So nou pral kite w a tou 2 epi ou menm wap gen pou opine nan kòmantè yo. Misye gon Honda tou epi bay misye wè yo vin prann mwen Honda yo pot Honda banm ese nèg yo menm te sou yon BM epi nou lage sa rive patnè DJ ki te mande nou kous lan pran devan epi lè nou rive ki bò pou pran site solèy douya e lò fè konsa sou bò 3 men wi pou pran 3 men nou tap fè site solèy dwat polis kanpe nou yo di nou gen tir anba pa fè dwat. Fè isi pito fè zòn ayopò. Pandan polisye yo di nèg yo sa, men m double, m pran devan. E lè m vin devan, so m ap bare Honda a dèyè m nan pou l pa pase, pou l pa double m. Ou k t ap kondwi? Wi, misye t ap misye paske misye kouri machin anpil. Epi lòt nèg ki t ap kondwi BM nan, yon zanmi nou k leve nan zòn nan avè nou ki rele Gicha, epi li pran lòt vwa Sans Unique lan, l al pran sou kote bò. Sa se vwa desann sou repòt la. Ou ta wè pwa. Te gon yon ti dezòd ki tap fèt nan kouri a. Non, se pa yon ti dezòd, se yon gwo dezòd sa te. Pase lari a pa gen moun nan lè sa. Pa gen moun nan lè sa.
E pi, lè nou pral rive nan kafou nan zòn wè kote aksidan an fèt la, te gen yon machin polis ki la, e ki te gen yon gwo pwojektè sou tèt machin nan. Yo wè yon machin ap vin sou Sansinklè, yo wè lòt tou de bò yon machin ap kouri moute, yo pa konn sa k gen. Yo vire limyè an. Sou machin yo? Sou machin yo.
E jodi a limyè a vin bay sou BM nan. Ok. Lè misye, li pa wè si gen bout kanivo a, li tou fon kout volan pou l antre. Pou li menm li gentan antre nan kafou an pou l fon kout volan pou l antre. Machin nan sote. E lè machin nan sote, machin nan tonbe yon kote. Men gen anpil moun ki pa konn istwa sa a wi. Nan, machin nan tonbe yon kote, yo t ap, y ap boule. Te gen fatra k t ap boule la. Mwen t al gade, m te wè sa. Tout bagay t ap boule la. Epi machin nan boule. Premye sa m di nan tèt mwen, o! Nèg yo mouri. Men son. S on slogan tout Ayisyen lè w sezi. Ou di ap mouri, m di o nèg yo mouri. Epi m frennen, bip! M kouri desann, m ale. Premye moun m tonbe sou li m wè katafal. Epi jan m wè katafal la vre kòmsi m wè l mouri, kòmsi kou l kase. Epi m met de men nan tèt. E polisye ki te vin vann mwen machin nan te nan machin nan li desann. Lè l wè katafal mouri l rale zam li l tire anlè. Bobo! Epi emosyon. Emosyon. Epi menm kote a, konesans pa m se lè m nan zòn bò lakay mwen. Ou pèdi konesans.
Nèt, ou konprann?
Sa vle di ou pa menm gen ka, ou pa menm ka gen tan ede nèg yo? Wi, pa t gen moun ki te ka ede. Pa t gen yon jan paske ou konn yon bagay ou pa t atann. Menm pou mwen, menm si w t al di ou ta pral manyen misye pou wè si l mouri oubyen si l pa mouri, nan may mwen jan m wè misye an, li mouri. Epi tout bagay fini. Kounye a, Ann al tande pa fantom nan. Mwen pa gen oken enfòmasyon de nèg sa ki jan li rele ou yo. M pa konn kijan misye rele frèm. Sèlman bim yo te vin pou tiye fantom kòm yo te tiye katafal dat deja pou sou wout ayewopò deja yo te tiye nèg yo m pat janm vle di sa jodia m di sa. Yo te tiye nèg yo sou wout ayewopò yo vin pou tiye fantom pou kraze bagay yo rele rap la m pa konn ki men ki gen dèyèl non yo vin pou tiye nou tout e sa e plan yo sa tiye tout nèg barikad la se nan peche yo fè fò.
M espere video a te fè w plezi. Jan w konnen l deja, pa ezite abone, pataje epi kòmante pou w ka sipòte nou plis. So n ap rankontre ankò, peace!